Kijan nou ye? Se Wilky Toussaint kap prezante nou nouvo videyo kote nou pral fè yon ti koudèy sou zafè koripsyon an Ayiti. Atansyon, janm toujou konn fèl la, tout sak pral di nan videyo sa soti nan liv, nan rapò ofisyèl, ak nan jounal moun ka fè konfyans. Ebyen pa gen pèdi tan non la, nou lage. Nou nan lane 1804, yon nouvo nasyon kreye ak Desalin nan tèt li. Sak rete se tè avèk moun, paske Lafrans ak lagè ale ak prèske tout richès peyi a. Depi la, koriptè te gentan pouse tankou djondjon nan vòlè tè, nan fè fo papye tè, aprè l pral gaye nan piyaj kès leta. Desalin rive yon kote li di nèg yo nou mèt vòlè wi, men atansyon pou yo pa mete men sou nou. Pou lite kont bagay sa, an septanm 1805, dekrè soti, an fevriye 1806 dekrè pi rèd pou pini fonksyonè yo jwenn k ap vòlè. O o! Nèg yo di anperè bat kò l la twòp, fòk yo jwenn yon solisyon avè l. 17 oktob 1806, bonè bonè, yo asasinen Desalin. Apre peyi a vin divize, Petion vin gen pati lwès la nan men l. Nan peryòd sa a, koripsyon gaye nan tout ti kwen, fonksyonè leta tounen mal fini. Youn nan aksyon ki te trè kouran sou gouvènman Petion an se te koze fè fo lajan. E youn nan chèf koze sa se te bra dwat Petion ki pote non Jean Pierre Boyer. Sa k komik lan, sitwayen sa pral prezidan e li pral mete yon rekò nan istwa prezidans peyi sa ak 25 lane pase nan tèt sous la. Sant koripsyon an tèlman ap monte, Gen kèk konseye Pétion ki vin dil son ekselans peyi a ap fini nan men nou wi, misye di trankil tout moun se vòlè e lèw vòlè leta ou pa vòlè. Anviwon 40 lane aprè, nou panse lòt chèf leta yo ta travay pou yo amelyore sa? Kibò? Sitiyasyon an vin pi grav, la nou vin anfas Faustin Soulouque. Premyèman li moute prezidan an 1847, 2 lane aprè an 1849 li kouwone tèt li li relel anperè. Lajan leta ap depanse nan kouwòn lò pou li, kouwòn lò pou madanm li, Nos tèt chaje, gen yon moman ki rive ekonomi peyi a plat ate. Sitwayen an di ok, kounye a tout kafe kap ekspòte fòk leta gen yon pati pou kès leta ka vin gen lajan. O o, lè sitwayen an fin ale, kès leta ta dwe gen lajan? Ki bo, blanch. Sak komik lan, Faustin Soulouque transfòme tèt li an gwo bizismann kap enpòte ekipman pou lame epi li ap vann yo 4 fwa pi chè ak leta. Kidonk pratik nou tande ki rele surfacturation kap pale nan kesyon fon petro karibe, nou panse l fèk vini? Ann fè listwa tande. Kite soulouk pran fab jefra, silven salnav, nisaj sajè, nan peryòd sa yo tout sa ap achte pou leta, minis ak administratè gen 15 a 20 pousan nan lajan yo depi anlè. Rive nan lane 1900, anviwon 100 lane aprè endepandans, koripsyon fin kraze kès leta, pèp la nan mizè, gen yon moman ki rive menm anplwaye leta pa ka peye, se lè sa bank nasyonal dayiti deside fè yon biznis pou l ka fè leta rantre lajan, Kote l mande gwo komèsan yo pou vin prete leta lajan epi l ap mete yon enterè sou li. O o! Tout lajan ki rantre yo, yo devye wout kès leta yo ale dirèkteman nan pòch kèk fonksyonè leta, epi leta toujou ap peye enterè yo. Ebyen pandan peryòd sa, se plis pase 2 milyon dola ki te rantre nan pòch koriptè, pandan bidjè peyi a nan epòk sa te anviwon 5 milyon dola. Kidonk, prèske mwatye. Ebyen se konsa Nò Aleksi ki te prezidan nan epòk sa pral fè youn nan ra tantativ pou yo mare vòlè isit ak pwosè konsolidasyon an 1904. Bon istwa kenbe tou pwosè tenb ki te fèt an 1975. Sitwayen an monte yon komisyon ki mennen yon ankèt, yo jwenn vòlè sa yo, epi 26 desanm 1904 yo kondane yo. Pami yo te gen twa minis, Vilbrun Guillaume Sam, Cincinnatus Leconte, Tancrède Auguste. O o, n ap jwe la! Menm moun sa yo te kondane pou koripsyon an, pral vin twa prezidan peyi sa a. Leconte, venteyinyèm prezidan Dayiti, Tancrède, vendezyèm prezidan Dayiti, epi Vilbrun Guillaume Sam, vensizyèm prezidan Dayiti. Kidonk, koripsyon genyen batay sa ankò. Ban m di nou. Nèg isit tèlman vivan, menm lajan dedomajman moun ki viktim nan masak pran kou. Tande sa, An 1937, Dominiken masakre plis pase 20 mil Ayisyen. Gouvènman Ayisyen an rete tèt glas ap obsève. Ameriken wè bagay la tèlman grav, li deside egzije Dominiken yo pou yo dedomaje viktim masak sa. Bon, Dominiken yo di y ap bay 750 mil dola, ki vin desann apre a 500 mil dola, anviwon 30 dola pou chak moun. Ebyen fanmi! Lè lajan sa tonbe nan men dirijan ayisyen, nou konn konbyen lajan ki t al nan bòl chak viktim sa yo? Ah m wont di bagay sa mesye. 2 santim! Avan nou te ka wè nenpòt fonksyonè te ka fè koripsyon. La a nou pral wè koripsyon yon lòt jan avèk Duvalier yo. Selon kèk sous tankou Chicago Tribune, ong Transparency International, rejim Duvalier a detounen plis pase demi milya dola trezò piblik la. 2 fevriye 1987, Nan yon atik Asosyasyon Près Mondyal ki se AP, yo jwenn yon rapò ansyen minis jistis François Saint-Fleur te reyalize, Jean Claude Duvalier ak madanm li voye sere plis pase 120 milyon dola kès leta. Kounye a ann antre nan kèk ti detay. Selon magazin People, maryaj Jean Claude Duvalier ak Michelle Bennett koute plis pase 3 milyon dola ameriken. Nan yon entèvyou an 1986, Barbara Walters, jounalis ABC News, kesyone madanm lan sou dosye sa, li di, Pou yon peyi gen tout mizè sa pou maryaj yo koute tout lajan sa, Michèle Benè di se premye fwa yon prezidan tap marye kidonk pèp la te vle fyè de maryaj sa. Kesyon pou prezidan kounya, Mistè prezidan yo akizew ke ou pran lajan leta pou bati richès ou, Duvalier di non non non non li pa pran lajan leta se kredi leta bali. Ok. Jounalis la mande madan Duvalier kiyès Jan Sanbou ye? Madam lan di se yon dekoratè epi se zanmi nou. Jounalis la di ebyen gen 4 milyon dola ki depoze sou kont mesye sa. Poukisa menm? Madam lan di se pou fè dekorasyon lakay li ak nan èpòt la. Humm. Banm di nou. Nan epòk sa, Michèle Bennett pa ni aktris, ni chantèz. Epi se sou do magazin People madanm nan ap pase. Yo rele l Lady Dragon. Kidonk, madam lan se te star nan domèn li an. Lè yo di madan Duvalier li detounen lajan leta pou l achte zanno, dyaman, bèl rad, li di poukisa yo pa pale de 3 mil timoun li konn ap bay manje epi bay swen yo. Oo se kòmsi zèv sosyal ba w otorizasyon pou w fè ok. Aprè Jean Claude Duvalier ak madanm li kite pouvwa an 1986, Laswis bò kote pa l pral dekouvri ke diktatè a te rete sèlman 6 milyon dola ameriken sou yon kont lakay li. Rapid vit la Swis bloke lajan sa a pou l tann gouvènman ayisyen an voye dokiman pou li remèt Ayiti lajan. Leta pa bwèt bwèt bay la Swis menm. Nou konn poukisa se la Swis sitwayen al mete lajan l? Se paske yo rekonèt la Swis tankou yon paradi bankè. Ki vle di se kote depi w al sere lajan w, Gouvènman pap di konbyen ou genyen lakay li. Di pale pa egare. Pandan tan sa fòk mwen di gen yon pil enstitisyon ki la kap lite kont koripsyon. M ka site Kou Siperyè dè Kont, UCREF, ULCC. An 2004, gouvènman Boniface Latortue an santi bagay yo tap mal pase sou pouvwa Lavalas la. Ebyen li ale youn nan enstitisyon sa yo ki se UCREF pou fè yon ankèt sou pasaj sitwayen an nan tèt peyi a. Ebyen UCREF jwenn bagay. 127 milyon dola depanse soti 2001 pou rive 2004 nan kondisyon ki pa nòmal, 27 milyon dola detounen ale sou kont Fondasyon Aristide, sou kont Mildred Trouillot, Madan Titid, 11 milyon dola detounen nan Teleco, 4 milyon dola detounen nan APN, elatriye. Rapid vit gouvènman Boniface lan al depoze yon plent devan yon tribinal nan Florid. Pou di, Jean Bertrand Aristide fini ak trezò piblik la. O o! Irak Ousband, ki se avoka Jean Bertrand Aristide di manti! Bon, se wòl sitwayen an, ann serye. O o! An 2006, Preval pran pouvwa pou 1. Pou 2, li retire plent kont Aristide la. Kidonk, sitwayen an pwòp. Youn nan pi gwo eskandal koripsyon peyi sa pral konnen, pral kòmanse sou René Preval. pase pran Michel Martelly rive sou Jocelerme Privert ki se gaspiyaj plis pase 3 milya dola fon petro karibe a. Bon wi, te gen milyon, milyon ap depanse, kounye a gen milya, fòk milya boule, pèp la nan mizè pi rèd. Lajan sa fimen tankou ganja nan peyi a, pandansetan Ayiti toujou peyi ki pi pòv nan rejyon an, san kouran, san lopital, m ap tou raple nou, lopital jeneral la ki t ap rekonstwi 7 lane aprè kesyon toujou ap poze, Kilè lap fini? Pa kont 25 stad gentan fini, inogire, enjenyè sa yo pi rapid. Sa k vin rive? Lè tout moun gade yo wè milya dola pa fè wout pwojè de devlòpman ki te nan tèt Chavez pou Ayiti a, yo voye pye, pran lari kot kòb petwo karibe a, podyab, tout moun ki nan skandal sa a ap viv lavi yo san strès. Nan lide pou pote limyè sou dosye sa a, Koudèkont deside mete 2 rapò deyò deja. Soti nan kontak ap siyen nan kondisyon pa kòrèk, siyo faktirasyon, anpil milyon fè chemen kwochi ale nan pòch dirijan isit. Yon ti egzanp, yon fim dominiken siyen yon kontra pou 10 milyon dola pou fè 5 stad lamòd. Nou rele yo konsa pou n ka diferansye yo avèk lòt stad. Koudèkont konstate se 17 milyon dola ki dekese pou fim sa. Vyadik Mateli a pa egzanp, alabaz li t ap koute 16 milyon dola e lè l fini, li koute 23 milyon dola. Sa. Pi komik nan dosye petro karibe sa, aktyèl prezidan peyi a ki rele Jovenel Moise. Sitwayen sa vini avèk yon sèl chanson. Peyi a gen 5 gwo pwoblèm. Premye pwoblèm nan se kòripsyon. Dezyèm, twazyèm, katriyèm, senkyèm pwoblèm nan se kòripsyon. Kidonk fòk li rezoud pwoblèm sa. M pap pale fò, menm non prezidan an nan rapò koudèkont kòm moun ki fimen lajan petro a. Nou gen pwoblèm!
Nou fèk kare gen pwoblèm! Ebyen tande sa.
Daprè rapò a, an 2014, Leta ayisyen siyen kontra avèk 2 antrepriz pou ranje wout. Sa k pral etone moun, tou lè 2 antrepriz sa yo, n ap pale de Agritrans ke Jovenel Moïse nan tèt li epi Betex, gen menm nif, menm nimewo patant e menm moun k ap travay ladan yo. Sa vle di, tou 2 antrepriz sa yo gen rapò dirèk dirèk ak ansyen nèg bannann nan. Rapid vit, Jovenel Moïse di, ee, Kou dè kont, rapò sa a pa ka bon. M aksepte premye pati a men la a non. Bon non sitwayen an ladan? La a map pale de prezidan yo. E palmantè yo menm? Sa a nap kite l pou yon lòt videyo. Men avan fò m di nou, nou wè palman ayisyen an? Yo di w se sèl kote li difisil pou voye yon dola anlè pou l pa gen tan disparèt avan l rive atè. Bon bèt map ban n la. Dayè nou wè nèg yo toujou ap leve men yo. Daprè endis pèsepsyon kòripsyon yo soti chak ane nan mond lan. Depi 25 lane, Ayiti toujou pami 10 a 15 peyi ki pi kòwonpi nan mond lan. Nou tande sa, nan zafè kòripsyon nou toujou nan tèt ploton. Men, si w ta pran chak fonksyonè leta separeman k ap pale, senatè, depite, prezidan, minis, se de moun ki fyè de travay yo akonpli, se de moun ki entèg, patriyòt, ki travay byen pou peyi yo. Bravo mesye dam! Plis pase 200 lane n ap fè l konsa, kraze yon peyi, kenbe yon pèp nan mizè, jwi lavi nou epi mouri anpè.